Kwa efektivman l ka ede. Ann ran, ann pèmèt ke mikwo a ede peyi a. Konsèy de vye rat politik, bliye nèg sa yo. Ann panse pou yon lòt altènativ. Ann panse pou yon lòt jenerasyon. Ann panse avèk lòt moun ki plis ou mwen nèf. Ki poko benyen nan koripsyon nan peyi Dayiti. Gen nèg ki te kache t retounen. Se paske lajan yo fini. E yap kreye, yap kreye anbyans. E pa paske yo nan opozisyon vre, se mantò. Yo pa djanm opozan. Se nèg kap fè sanblan. Paske yo konnen n son pèp ki bliye e n sansib. Kap chèche sansibilite pèp la. Pou kapab kreye yon popilarite. pou jwenn ti moso manje nan pouvwa a paske pouvwa ayiti son partaj gato nèg yo pale fransè yo di w se pa se se partaj de responsabilitè alòske partaj de responsabilite sa a li rezime an partaj de gato donk se paske gato a la li sou wout pou l kaba nèg yo pa vle kite gato ale nèt epi yo tout pran pòz y ap tounen la a. Paske pa gen leta, pa gen jistis non plis. Yo rive trè lwen e tout la repiblik konn sa. E se youn nan rezon anpil malfèktè politik blofè gen pwoblèm avè m. Paske yo wè kòman yo ta pyafe nan odyans mwen an. Men odyans pam nan se pou mwen ak pèp la li ye. Li pa pou okenn malfèktè ki patisipe nan kraze peyi Dayiti e kounye a ki bezwen vin refè yon sante ekonomik e kap itilize kanal laprès. E se paske n gon pakèt jounalis ki iresponsab. Gen plizyè jèn m pale avè yo, gen anpil dosye m di yo mesye fè blakawout sou yo pa kouvri dosye sa yo. Gon seri de malfra ou pa bay pale nan mikwo ou. Se tan, se tan wap pèdi. Chaje dosye enpòtan, chaje moun ki an soufrans. Al nan kan yo pito, pale ak malere malerèz, viv ansanm mete deyò. Gon seri de malfèktè la nap bay mikro. Pito nou te pale a plip plip pito wi. Paske yo pa diferan de plip plip non. Okontrè se yo menm ki kreye plip plip wi. Se yo t kreye poul boukannen wi. Se yo menm ki kreye ti lapli. Genyen se alye ti lapli yo ye menm wi. Tout moun, tout la repiblik konn sa wi. Jean Renel Senatus te kandida o sena. Misye te sipoze al mennen kanpay la salin. Gen yon militan ki bay misye yon nimewo telefon pou l rele pou l ka desen la salin. Map pale la bay 2014-2015. Le Senatus rele nan nimewo a. Yo di l, Se yon onorab pou l rele pou l ka desann nan gang yo atè a. Sinon l pap ka mennen kanpay. Paske se onorab sa t gen kontwòl kriminèl yo nan Lasalin. Sa n ap pale m la jodi a mesye. Gon seri de nèg politikman yo mouri. Sispann reveye yo. E se sa k fè m di w laprès pa inosan nan sa n ap viv jodi a. Ekoute, kite m pale avèk konfrè m, konsè m yo. Pandan m ap pale avè n la mesye, menm si n tande Trump ap bay ti presyon, men m pa p viv an Ayiti. Ou wè jodia blogè kap koupe lage yo anpil ladan yo fè anpil kòb sou rezo sosyal yo. Sa vle di kisa? Sim te vle koupe lage m pat menm bezwen pale de dosye ayiti. Chaje dosye m te ka fè kontni. e ki tap viral ki tap banm lajan lè w wèm deside pale de peyi dayiti se paske m asime kòm sitwayen ayisyen m asime responsabilite m e m konnen se yon kwa map pote sou do m ou ka konstate sa kantite atak map sibi paske m oze ap denonse vagabon malfèktè kriminèl nan peyi dayiti. C'est une lourde responsabilité. Men kite m di n sa mesye, nou panse si Ayiti bon kounya se mwen k ap benefisye l avan nou? Nan monchè, a monchè, pou m al fè yon vye rèv Ayiti mèt la se biyè davyon m ap peye? Fò m gen lajan ale, biyè ale retou, fò m gen lajan otèl. Fòm gen lajan machin, fòm gen lajan lèm gen 2 3 nèg kap vire avèm poum sèvi avè yo. Ou wèm bezwen bon ti kòb. Sa vle di se diferan pou nou menm ki deja atè a sou tèren an. Sa vle di ki sa? Pale map pale pou peyi an, si peyi a bon, nap benefisye l avan tete. Si nap benefisye l avanm, pou ki sa nou menm kap viv nan reyalite a? Nap ankouraje malfèktè sa yo retounen sou nou. M gen enpresyon nou pèdi yon fèy. Gon kwomozom ki ale nan sèvèl nou mesye, jounalis yo. Ke l te medya an liy, ke l te medya tradisyonèl. M gen enpresyon nou gon kwomozom ki ale nan sèvèl nou. M ka konprann jodi an fenomèn medya an liy, fò m gen kontni pou m fè lajan. Men m ba w garanti gen pi bon kontni ke sa nap pataje yo. Paske dayè gen anpil, talè m pral ba nou egzanp, gen anpil blogè ki plis fè deblozay, ki plis deranje ke ranje, gen blogè ki plis kraze ke l konstwi. Paske reyalite a se vyouz nèg la bezwen pou l fè lajan epi dat sèt. Li bliye ke si l se Ayisyen e si l son sitwayen, li gen yon responsabilite moral kòm sitwayen pou l patisipe nan konstriksyon peyi l. Paske menm si w aletranje, peyi moun pa peyi w, e w ka konstate l jodi a, n ap viv nan yon egzil fòse. M salye Pastè Bérard Pierre, kenbe rèd frè m, ensi ke la famiy. N ap viv nan yon egzil fòse. Enben se mwen akout pou travay pou lakay aksesib pou n ka retounen al viv lakay nou. Sispann kite malfèktè itilize n mal mesye. Sispann bay ochan, bay kowòm a yon seri de malfèktè ki mouri politikman. Sispann resisite yo. Paske Ayiti se pou mwen, se pou li, se pou ou, se pou nou tout. Ann travay pou n pèmèt ke Ayiti sou ray. Gen yon seri de nèg, menm jan Poul Boukannen te fè blakawout sou li yon epòk, gen yon seri de nèg, si yo bezwen bay konferans de près, si yo bezwen pale, ke yo kreye paj yo, epi yo pale sou li. Dayè jodi an, gras ak teknoloji, n pa bezwen pil nèg reyini devan nou. Nèg la ka pataje bagay li sou paj li, si nou vle, na pataje l si n vle. Men zafè yon seri de malfèktè ap konvoke n bay konferans de près, dayè se paske yo manke yo manke n dega. Men anpil nan nou kontan. Dayè n abitye al kouvri konferans de près pou Vitelòm, Poul Boukannen, Plip Plip, Jeff etsetera. Sa pa deranje. Se yon bagay. Jodi a nan yon kontèks trè patikilye. Jan m te di l o depa, nou pa bezwen kòm si pèsòn, vrèman pèsòn, ki pou vin di n kisa n dwe fè.

E kipizè, se kiyès kap vin di n sa? Se menm moun ki patisipe nan mete n nan sa n ye jodi a. Soyez vigilants, soyez prudents. Si pèp ayisyen pat nayif, gon seri de nèg, m te di n sa, gon bagay yo rele sanksyon moral. M ba w egzanp ki senp. Sanksyon moral, li pa bezwen vyolans. M parèt nan espas lan la a, m al manje nan yon restoran. M reyini ak zanmi m, ann di nou 10 zanmi n al manje nan yon restoran. Epi lè m rive nan restoran an, pandan n ap chita n ap manje, nou rilaks, nou kòmande manje. Kòm nou razè tou, nou gen dwa pa fè sa, nou razè. Nou kòmande 10 manje. Manje yo poko vini non. E pi nou konstate gen 2, 3 mal fèktè nan KPT a ki ap rantre nan restoran. Nou di mèt restoran, pa gen pwoblèm non. Ou mèt ken, ou mèt kenbe kòb la wi, men nap deplase. O sa t gen, mesye dam sa t gen, non nap deplase. Pase gen, gon mal fèktè ki la nou pa ka respire sant pafen ki sou li. Nèg sa, sa, sa twa zwazo l benyen, nou pa ka respire sant pafen t sou li anndan restoran. Nou pap chita menm kota k li. Yo rele sa sanksyon moral. Sak pase? E nou bay tout katye a lòd, depi n vin manje nan espas sa, nou wè malfèktè sa yo la, leve kite espas la. Jiskaske mèt espas la pral rann li kont, se malfèktè sa yo ki pa gen plas yo nan restoran l lan. Yo rele sa sanksyon moral. Gen nèg ki konvoke nan konferans de près tout jounalis ki se ayisyen t konsyan yo dwe boude l yo pa ale met pwent pye yo ladan l yo rele sa sanksyon moral gen nèg ki envite n nan konferans yo si n ale nou pa pase yo yo rele sa sanksyon moral paske n pa ka kontinye ap fè pwomosyon pou vagabon nan peyi sa. Ils ne sont pas innocents. Dayè nou mouri deja, sa n pè? Mouri deja. Ou konprann? Nou bliye vit. E se sa t fè nèg yo itilize n tankou papye ijenik. Paske premye sa nèg yo fè, yo pa ankouraje lekòl nan peyi a. Pou yo ka kenbe n jisteman kòm moun sòt ki pa gen dimansyon pou reflechi, pou analize, pou konprann. Piske yo pa kreye lekòl pou nou, nou pa gen kapasite pou n rezone ankò, pou n reflechi. Yo itilize n mal tankou papye ijenik. Yo pa bezwen nou. Men yo sèvi avè nou. Pou yo ka fè beurre politik yo. E lè yo fin pran pouvwa yo bliye nou de manyè otomatik. Kòman, kòman fè lavi yon jenès rezime ak tafya, fimen bòz, epi bay zam nan geto?
Kòman yon nèg pa egzanp kòm ansyen parlemantè epi avèk bouch ou wi, vwa pa ou. Ou konfime ke ou konn gen zam wap lwe moun koman lwe zam nan rete m konn gen zam map lwe koman lwe zam nan pou fè kisa pou yo al brase gen pil nan nou kap soufri ki di wi e nèg politik ki ame nou si n te serye gon seri de nèg nou ta sipoze kategorikman anpeche yo travèse yon seri de katye paske yo pa inosan nan sa yo lage n jodi a. Gen anpil ti jèn ki sòti ki pa rantre, se malfèktè sa yo ki koz lavi n gaspiye. Paske olye yo te kreye inivèsite pou nou, olye yo te kreye lekòl pou nou, olye yo te kreye bibliyotèk pou nou, olye yo te ba nou liv pou n te li, se zam yo te ba nou pou n te ka pwoteje sant de vòt pou yo. E n sonje dega k pase nan eleksyon 2015. Nèg ak gwo zam nan men yo k ap kraze sant de vòt, k ap kraze biwo de vòt, k ap ranpli bwat bilten pou malfèktè nan peyi a. Toujou raple jenès la. Gen anpil nèg la ki pa inosan nan sa n ap viv la. Gen anpil jèn map gade kap pale nan geto a. Ou santi jèn sa yo si te gen peyi nèg sa yo te ka itil la repiblik pa rapò ak jan yap pale pa rapò ak sa yap reflechi kòm jèn gason. Konsa gen anpil wap tande ou santi menm non li pa kapab pwononse byen alewè pou l ta ekri l. Paske n pa gen leta e gen yon pakèt nèg politik olye nèg sa yo malgre yo te nan pòs de responsabilite men yo pa t janm egzije leta fè sa l sipoze fè sa vle di ke olye nèg sa yo te kreye lekòl pou mete ti jèn yo olye yo te ankouraje menm alfabetizasyon, yo di m Guy yo pat ka di mo sa, sak pase Guy la menm, depi tanzantan lap fè ti tonbe wi la m wèl nan pawòl anglè, tande si nèg sa yo te menm ankouraje alfabetizasyon, m baw garanti n tap gen mwens delenkan nan peyi a. Gen anpil malfèktè kap fè bew nan politik jodi a, si yo te menm panse A l'instar de Comment il s'appelle encore Frère Luckson zòn pa fè moun Nou tap gen mwens delenkan nan peyi a Sispann bay kowòm ak malfèktè sa yo Paske yo pa itil peyi a Okontrè yo fè plis mal ke yo fè byen pou Ayiti Bonsoir et merci à vous.